Tout moun sa kap fèt pa bliye ou sou plato paw la depoze show nou konn ba yo deja e chèche moun poze kesyon nou konn envite yo lakay nou nou konn al lakay yo E n toujou al nan lari a, al chèche yo, poze yo kesyon. Nou konn met minit sou telefòn, ba yo lajan. Men jodi a, nou pa p bay kòb non. Nou pa p bay kòb. N ap gen yon sitwayen avè nou la menn ki deside vin reponn kèk kesyon nan Depoze Show. Misye konn show a deja. Misye tou, misye di l toujou ap swiv nou, li vle pase. Enben jodi a, nou pran misye nan show a. Nou al poze misye kèk ti kesyon. Alò m pa konnen, sa pral depann de kòman repons yo ap vini. Se nou menm fanatik yo k ap di èske l byen reponn yo, èske li mal reponn yo. N ap di yo nan kòmantè a. Mwen menm, kit li byen reponn, kit li mal reponn, m pa konnen. Avan m rive pi lwen, sa k ap fèt frè m? Kòman w ye? Ou sou Depoze Show? Yeah, anfòm mwen la Npoze, Depoze Show, tout moun konnen l deja, bon bagay. M avè nou la, Rèd. Alèz.
Nou avèk kiyès la? G-Obama Gang.
Di Obama Gang! Jodi a n gen kèk ti kesyon pou ou menn. Èske w sou sa? Èske w gen? Èske w kapab? Oh, e paske m sou sa ki fè m vini la a, m vin depoze sou nou la tout bon. Avèk de isi ha! E de chantè pale! Wi, han.
Alèz, ok. Èske w ka fè diferans pou nou antre yon fanm avèk yon poul? Wè li fasil paske poul la son fanm fanm nan son fanm. Kòman pou ti reponn kesyon an mwen ankò. Wè paske poul la son fanm fanm nan son fanm.
Pwoblèm yo miltip. Mezanmi fada di ke nou kap konnen eskel byen reponn oubyen eskel mal reponn. Ou menm ki konn kesyon sa reponn li nan kòmantè a. Nap poze yon dezyèm kesyon. Ki twa peyi ki kòmanse pa B?
Ki twa peyi ki kòmanse Bahamas? M ba w yonn nan yo, konprann, lòt yo m pa konnen yo non, yo pa vin nan may mwen menm. Non non gad yon sezisman! Yo pa vin nan may li. Mezanmi, yon moun ki konnen, reponn rès, reponn rès 2 yo. Misye bay Bahamas, reponn rès 2 yo. Ok, n ap pati pou dezyèm kesyon men. Kisa. E bèlmè madanm sèw la epou. Bèlmè madan sèm nan ki salye pou mwen. Mwen te kwè ke l ka manmanm si m pa twonpe. On applaudit s'il vous plait.
Alèz mezanmi misye reponn kesyon an ok nap di yon lòt kesyon abitan kap viv okay yo kòman yo rele yo abitan.
Koze k gen isi. Abitan.
Abite k ap viv Okay. Abitan. Abitan Okay.
Pinga pa di fio bay ti neg la non. Mezanmi
Mezanmi misye pa reponn kesyon an non on moun ki konnen l reponn li nan kòmantè a nou konnen konsal ye m pa gen dwa pou m di l se nan kòmantè a e fanatik yo pou reponn li nan kòmantè a e si w ta bare madanm ou nan kay avè on nèg. Kisa w tap fè nèg la e kisa w tap fè fanm nan? Bon si m ta bare madanm mwen nan yon ka avè w konnen nèg ap fè kisa? Ou ta kwaze yo nan yon kayot e ap fè, ba yo konn ba yo deja m pa bezwen di l. Ap plimen.
Bon, si m ta kwaze madanm mwen nan yon ka avèk yon lòt nèg yon konprann ap plimen yon konprann nan moman sa yon konprann pa gen kesyon de jalouzi yon nèg kap fè jalouzi kaka vwe m ap di nèg la ranje kò l yon konprann sa m di w la ban m mete de twa ba tou e konsa l yon bit li ye wi. Di John koupe sa a mwen tanpri. Ki bil li ye krèy li ye. On bit li ye krèy li ye anprann sa m di w lan si nèg la ale menm si l sou sa anprann ap tou fon òl sou anprann sou mal m pa bon m pa bezwen di m ap fon krèy sou malpwòp pa m pa bezwen vin di l men n ap fon krèy sou manman
Sa alèz pa gen pwoblèm. Enben frè m yo, se te yon plezi pou te nan Depoze Show jodi a menn. M kontn te kontan resevwa ou frè m. Ni mwen menm tou son plezi liye pou mwen ou konprann sam vle lan e tout moun kap swiv show sa ou konprann se pi bon show te ka swiv depoze show liye epi dan. Alèz mezanmi mèsi tout moun e nou konnen bagay la deja tout sak kòmanse gen yon fen se te la nou tap pran fen avèk show sa pa gen problèm na pran lòt lè pa bliye nou se depoze show.